Bonjou bonswa Setan se toujou yon plezi pou n kapab rankontre w pou yon nouvèl epizòd nan sa ki gen pou wè avèk emisyon nou an ki se ann konnen plis sou lavi atis nou yo ki te eslamè, chantè, dansè oubyen powèt. Jodi a nou gen anpil plezi pou n kapab genyen yon jèn ki gen anpil talan nan kominote a Kote ke nou pral koze ansanm avèk li e aspè ke nou pral devlope se lavi nan fanmi li kòman sa ye epi nan domèn kreyativite ke lap evolye kòman sa ye. Non li se Joseph Olbensky. Eske w ka prezante w pou fanatik CETA e tout moun ki pral jwenn chans gade show sa? Jan Rigolo sot di l lan, non an se Joseph Rolph Minsky, men an vrè mwen se Egzistans Lavi Kache Jis nan Sans Li nan yon Kreyasyon Mòtèl. Mwen se Fondasyon Lespwa. Mwen se rezon ki bay zetwal kouraj pou l briye leswa e konstwi vim sou tè isi se pa bòdèl. Mwen se silans ki pale pi fò pase bri. Mwen se pye lapli k ap mache sou dotòl san febli. Mwen se sa ki nan tèt men ki pa nan kè yo. Mwen se kivalorite inosan yo. Mwen se lavi lanmò souryan nò Mwen se rèv sila ki pa janm dòmi yo M se kontrè anba san anwo M se viris kap sikile nan san yo E m se tout sa ke yo te ka bezwen San syo limite san mwen M se revèy san zegwi ki bay bon lè M se dènye gout dlo nan dezè ki pase swaf Mwen se sa k bay lavi bon sant San prezans li tou lè lavi vetivè Mwen se soulyan, le pran syo, Mwen se la.
Sola, ou fè yon prezantasyon ki vrèman ekstrawòdinè. Ou te di me kiyès ou ye, se Slameur. E ki kote non Solar sa soti? Ba, an vrè, non Solar la li menm soti nan Solo J. E Solo J la te pran nesans li, m ka di se. Solitid, solitid la, m te pran sol la nan li, epi m te ajoute Jay la nan li. Men an vrè, Solo Jay se yon atis k ap kreye pwòp chimen pa l apa, ki pa gen rapò avèk par de sa lòt yo kreye deja. Sa vle di pwodiksyon m yo jòs yo nan yon sans ki apa. Yon sè di ou vle fè difyans nan tout sans nan domèn nan. Donk, ou se, bon, an n pran dabò. e lavi nan fanmi paske nou pral rive sou domèn ki pral evolye ki se slam men kisa fanmi reprezante pou ou? Fanmi m se fòs mwen e an menm tan yo se feblès mwen tou. Kòman ou eksplike sa? Yo se fòs, se feblès, kòman ou eksplike sa? Paske fanmi m se fòs mwen paske pafwa gen bagay ki parèt devan m epi m konn anvi bay vag men lè m imajine ke fanmi m ki gen espwa sou mwen, m just di no sir ou pa ka bay vag, se kontinye pou pi devan. Yo se feblès mwen tou paske gen desizyon pou m ta pran pafwa pou m di ok map fè sa, men lè imajine ke m gen fanmi dèyè but m di m pap ka fè l, sa dure mwen fèb la.
Kijan ou konprann yon pitit ki pran plezi nan derespekte paran li?
La a, sa pral depan de ki mòd de paran e ki mòd de vi paran ap mennen avè l. M pa ka di li pral jwenn chatiman l, m pa ka di sa men sa pral depan de ki mòd de vi paran ap mennen avè l.
Kijan w wè tèt ou kòm premye pitit nan fanmi ou?
M toujou gade tèt mwen kòm yon dezyèm papa, kòm yon egzanp, kòm yon modèl pou mete pi piti yo grandi. Eske sa pa konn rive kote kew fè de bagay ou regrèt le fè kew te fèl paskew se premye pitit nan fanmiy lan paske timoun yo ap swiv ou? Non, kòm souvan m toujou dil, m pa janm regrèt anyen. Tout sak fèt se pou yon rezon e gen bagay fòk yo te fèt menm pou te ka pran leson, pou te ka grandi tou.
Eksperyans ki make anfans ou plis? Hum pa vrèman gen yon bagay kot kem ka pataje. Sa yon ti jan pèsonèl. Ok. Rezime lavi nan fanmi ou ak 3 mo sèlman. Bon, tout sa m gen m ta ka pa pral di yo la, yo tout baze sou yon sèl bagay ki se lanmou, lanmou, lanmou.
Sè di nan fanmi w se lanmou ki priyorite a dabò. Wè paske.
Wap t gen respè ou ret pou moun mta di pou respekte yon moun fòk ou renmenl sa vle di fòk ou renmen yon moun wap t gon konn gen kèk bagay pou fèl gen kèk bagay ou pa fè sa vle di wap respektel depi ou renmenl sa vle di gen anpil lòt bagay kem t ka di yo tout tap soti nan lanmou.
Bon, m panse ke Moun pat konnen rive sezi kèk bagay menm si se yon ti peu kòde prezantasyon w lan donk se yon powèt se yon eslamè se nòmal m espere ke piblik la alawotè pou kapab konprann donk chak mo te jwenn chans degaje nan sa gen rapò avèk lavi e nan fanmi yo nou pwal abòde yon domèn ki se domèn kreyativite ki wou ladan l. Ou se eslamè, ou se sineyas, ou se konpozitè, anplis ou se ou se rapè tou. Kilè ou te konsyan de tout talan sa yo lakay ou? Ou di anpil bagay men m ap aksantye sou sineyas epi eslamè. M te konsyan ke m se yon sineyas, se depi lè ke m te patisipe nan yon. M ka di yon konkou ke Kaby ta fè ki se Kelly et Blanc. Sa vle di, lè n te patisipe nan konkou an, malgre n pa t resevwa envitasyon an bonè, men n te fè tout sa k depann de nou pou n te patisipe. Lè m vin gade, m wè nou fè videyo an, ki se yon videyo LTV ki te baze sou ensekirite Ayiti. Nou fè videyo a, epi m wè anviwon 6000 a 7000 moun ap gade m, epi nenpòt 5000 kòmantè ap di kijan videyo a bèl, kijan yo renmen fason n ak. M di a la Msye Cineas e pou pou slam tou se m te toujou konn ekri toujou konn ekri mete tèks yo la sou kaye e menm kenbe yo pa tè san m poko janm prezante m konsyan ke m te ke ke m se yon slamè se lè m te pran tout desizyon m pou m te prezante sou yon sèn e aprè m pa t jwenn kritik tout moun t ap felisite m e menm moun ki te nan staf direksyon lekòl mwen. Kite ki ap dim oh m te gen tout talan sa epi m te kache m pa janm bay anyen lekòl la but se aprè aprè sa ke m konsyan ke m se yon slamè paske tèks mwen yo tout moun te felisitem m pat m pat di pat gen yon moun ki te pou m ta di ki te banm yon kritik pou m te dekouraje ditou. Ou grandi nan legliz, kijan frè ak sè ou yo wè sa kòm atis? Ah.
M ka di, ou konn sa deja, gen pozisyon ou ye, gen moun k ap konsyan, gen moun ki p ap konsyan. M ka di, depi menm avan ke m konnen mwen menm tèt pwòp tèt mwen, m konnen m se yon atis, gen anpil lòt moun, anpil patnè m ki toujou ap di, Sola, e ou l ye? Se ou k atis, se ou k ap mennen anpil bagay. Men m pa t janm konn sa. Men, Ou konnen tou, pa rapò a abiman, fason m abiye, piske m m son moun ki toujou, menm jan m te di l la, m son moun ki apa, m toujou fè efò pou m abiye yon fason ke lòt moun yo p ap abiye tou. Sa vle di, m gen dwa pa fre men rad m ap mete yo p ap gen rapò prèske a rad moun mete. Yo toujou ap di ke m pa konvèti. Se pa moun kap fè levanjil esa.
E pa rapò a konsepsyon sa ke moun legliz genyen de ou menm, kisa ou di tèt ou kòm atis? Eske ou dwe fè bak? Eske ou dwe kontinye? Eske ou pa konn twouve w nan yon gran anbara pou avanse antan ke atis? Non, m pa gen pou m fè bak, paske yo menm ki di l deja. Lèzòm wè sou vizaj epi Bondye kwè kè. Sa vle di, sa ou ka panse a, ou just panse lè sa m li a, se pa li ou panse ditou. Sa vle di, m konn ap menm chita ap tande ki sa ap ki tip de moun y ap di m ye. Sa vle di gen bagay yo di se lè y ap di yo m konnen yo de moun poutèt m pa janm konnen yo ki pa gen rapò a mwen ditou. Sa vle di, tout sa y ap di yo, se just bagay ki pou fè m ri pafwa men ki pa ka gache rèv mwen ditou.
Kijan ou fè pou w kontinye egziste nan yon kominote ki pa vrèman kadre talan w?
M toujou fè efò mwen menm pou m kreye pwòp tèt mwen. Paske m pa pral di moun pa ankadre m. M jis toujou di pou yo ankadre w se ke fòk sa w ap fè a bon. M pa pral di yo se ankadreman w pa gen. M jis santi ke si yo pa ankadre m se paske m poko. Fè bagay ki rive nan nan po yo, m ka di menm jan m fin pran fè bagay ki nan sans yo. M toujou fè efò pou m kreye pwòp tèt pa m, m pa di ke moun pa ankadre m. E kijan w wè tèt ou nan 2 zan ankò kòm atis?
Gen anpil bèl bagay. Men, yo souvan di ke. Lèzòm fè ide nan tèt yo, mete memwa nan men Bondye. Men sof ke m konnen, tout sa m, tout se jan m ap viv la a, apre dezan, vi m ap vrèman diferan de, de prezan.
Lè w ap ekri, kisa ki enspire w plis? Am, se lamizè, lanmou, avèk trayizon.
Pyès lame ayisyen prefere w?
Kòm ou di prefere stil sa m pi renmen se Bivens. Bivens.
Poukisa se Bivens? Paske vrèman m ka di m t ap chèche yon modèl, yon moun pou m te swiv. Men lè m vin soti sou misye, m santi ke moun m te bezwen an se li menm. Paske fason li baze tèks li yo, fason li bay l tonalite a lè l ap slame, fason l mete tèt li, fason l ekri. M santi ke se se moun sa, se moun sa m te bezwen an, se li menm sa k fè si sa k fè se li m vle yo. Ok e bay 5 rape ayisyen ou pi renmen. Ahh 5 rape ayisyen
ahh se fantom. Fantom uhmm. Kenèfès,
Baky,
Toby. Krispek.
Krispek kwenk bèf la?
Wè. Ok, bon ou nan domèn sinema tou. E si n ta di ke MK Mechan, Wilmix Prod, ki pwodiksyon ou prefere nan de sa yo? MK Mechan. Kisa ki fè ke se li menm ou prefere? Sou ki baz ou? Sou ki baz?
Paske m ka di Remix Prod avèk MK Monchaine, m ka di Remix Prod se yon timoun pa rapò a MK Monchaine. Sa di, depi m te tou piti, se MK m te kòmanse ap gade. De MK m te kòmanse ap gade. Epi vin kounye a, majorite atis ke m renmen yo, aktè yo dizon, ke m renmen yo, se kounye a y ap jwe avèk MK. Tankou gen James Lee. Gen Thug Show, gen Dodo Degoutan. Gen anpil lòt moun ki jwe avèm ka kem renmen. Sa vle di li vin plis pwofesyonèl.
Gen anpil moun ki poko janm jwenn chans wèw kap pèfòme. Moman sa rezève pou sa. Ap vin avèw bay.
E sa l ye, sa l pa ye, bon, sa m konnen. Mwen, nan sousi pou m pa t ret dèyè, m al mache vit. Rezilta, kounye a m vin devan dèyè e dayè, se lè sa m te konprann ke lanmou se yon solisyon pou emèntal yon pwoblèm. Se yon boulizen k ap brizen, k ap twonpe w, k ap montre w pou fidèl pandan bagay yo pa legliz. Li p ap avize w, l ap batize w menm lè w pa tizè. Mwen, kriz pran m, m mande Bondye ke kriz pran m, m sispann renmen. Men sa k pi dwòl, flèch ki pi donk w ap pa vize w ofinal, w ap brize, hein? Santiman ou kapaw gen san santiman, sof sa tèlman eksitan, pa gen moun ki fèt pou moun bwè, moun fèt poul bwè, sil fè kapaw bwè lòt fason, wap kontinye visye.
Sa merite apresye e m panse ke tout fanatik se ta epi chak moun ki pa jwenn chans gade video sa nou kapab nap kapab wè se yon moun ki gen anpil talan m swete ke nou ankouraje li davantaj atravè kòmantè nou yo. Paske lap jwenn chans sot pase anba paj la paske se meyè fason kapab sipòtel avèk kòmantè nou yo e tèks ou sot prezante la se yon tèks ki pale de relasyon e yon relasyon amourèz pa vre e
li ekri si pa egzanp ke gen moun ki panse ke lanmou se tout sa di bonè l fè byen konsa l fè mal. Angelecul Eske nan li menm wap vin di yo di ke selibatè pa peche? Sa vle di kidonk pandan wap pouse moun renmen map di moun pa renmen tou sa se sa? Eske sa rive eske sa rive ou brize deja nan yon relasyon?
A vrai dire, eske m pral di m bwize? M sou m sou nèg ki tèlman konsidere tèt mwen, menm jan m m sot di l, se sa k fè non an pran nesans la. M m sou nèg ki toujou konsidere tèt mwen nan yon fason ki apa. Sa vle di m pa m pa janm di moun ke moun bwize m, m toujou di se mwen k bwize tèt mwen. Paske tout sa k fèt yo se mwen k chèche yo. Moun pa ka bwize m si m pa deside fè yon relasyon avè w. Sa vle di tout sa k fèt yo se mwen k chache l.
Bon, ki konsèy ou genyen pou tout jèn ki gen talan men ki poko ka fè it?
Bon sam ka di jèn ki gen talan ki poko ka fè it, se eseye fè efò pou update kreyativite yo, sa vle di toujou fè efò pou travay sou sa wap fè, pa pa still di ke ah m pral dekouraje non, Sa ka epi gen bagay ke yo pa fè menm janm te di update la se travay map travay sou letan menm nan la bib yo di ke nou te poko fòme pa yon syèk prezan ki vin vrèman diferan pou syèk kounya paske yo te di pa konfòme sou tan prezan men poutan gen pastè gen evangeliste si yo konnen pa gen yon kamera ki pwojte sou yo la gen bagay ke yo pap fè. E gen gen menm dirijan tou yo ta rele yo al dirije nan tèl legliz yo konnen yo pap balanse pa gen kouran pap vini sa vle di toujou fè efò pou update travay yo sa vle di gen bagay ou wè kap mennen se just travay pou travay pou pou pou kreye nan nivo ke pèp la bezwen sa vle di yn fwa ke ou fin pran fanatik yo konnya ou ka travay sou sou baz ke ou te bezwen an dirèkteman sa vle di update nan kreyasyon yo.
Èske ou ka bay piblik la yon randevou pou yon nouvo pwojè ke ou pral soti kèlkonk oubyen se ki pwojè ou genyen an kou nan moman?
Pa twò lontan yo genyen pou yo jwenn yon pwojè ke m pral soti, yon mizik ki se Ki lè n ap konprann ke n se moun, yon mizik ki baze sou sitiyasyon peyi a. Epi pwojè ke m, tèks ke m te kòmanse avè l la, ki pral pale de de vi m e m panse ke anpil moun ka jwenn sa ki gen rapò avèk vi yo nan parab nan pa nan sa m pral di yo ki se mwen se a e m panse gen anpil pwojè ke n ap travay pou yo gen anpil pwojè ki deja la sou kaye men m konnen deja ke ekonomikman Peyi a, peyi a bloke nan sans sa. Sa vle di gen kèk bagay ke n te ka anvi fè men ke n poko atenn a a mwayen yo pou n te ka al fè yo. Men pa twò lontan li gen pou n jwenn anpil bagay. Menm menm davans si ou ta vle anvi gade sa m fè ou gen dwa moute sou tiktok oubyen sou youtube ki se sou Nu Production Lakay w ap wè kèk bagay. Sou tiktok yo se Solar le penseur epi oubyen Solar BND. Se de se de kont sa yo m kwè ke y ap jwenn sa n fè.
Eso la se te yon moman ki te vrèman make pa e avèk ki te make avèk anpil emosyon ou prezante e anpil pwojè ke ou genyen ou montre talan ke ou genyen mwen te vrèman apresye jan ou te reponn kesyon paske ou dekòtike tout bagay e sou la paske nou rive nan limit kote ke nou dwe fini avèk cho a se te sèlman pou m di w mèsi paske ou te jwenn chans prezan. Franchman se pa bagay mwen remèsye ou menm ki se fanatik ki toujou abòne, like, pataje e kòmante anba videyo yo. E san ou menm se ta pa tap salye jodi a. Nou te kòmanse trè ba men gras ak sipò pa ou nou nan mitan wout la. E nou toujou bezwen sipò pa w ankò pou n kapab kontinye. E mèsi paske ou te pèmèt ke n te pase yon bon 2025 nan kad pwojè nou yo, te sipòte n jan w kapab. Nan 2026 la nou pwomèt ou ap jwenn anpil bèl pwojè e nou gen anpil pwojè ki an kou. E n ap mande w yon lòt fwa, sipòte n jan w kapab, ede n avanse ak travay la. Se yon travay kominotè ke l ye, se yon pwojè. N ap teni kont de chak etap nan pwojè a. Men ou se yon eleman ki vrèman enpòtan.